Mezanmi kòman nou ye? Map salye nou, m pa vin rete non, m vin fè yon ti pale avèk nou pou m reveye konsyans nou. M konnen gen moun kap konprann, malerezman m konnen gen anpil moun tou ki pral joure, e moun ki pral joure yo se le pli souvan se moun ki pi mal yo, moun ki pral joure se moun le pli souvan ki nan bezwen plis pase m, pase nou tout nan bezwen. Se tris lè map gade kèlke foto. Pitit Sweet Micky yo ki fè yon film ki rele Vakans, yon film yo al toune l ki kote Sendomeng. Y ap fè grand premyè film sa a Miami, Florida. Bòs Bens, men pou sa w ap pale de Pitit Sweet Micky yo, men se li ki te prezidan nan Ayiti, m pa bezwen konn kòman li te prezidan. Yon nèg prezidan nan peyi m, ou pa arive. fè yon sal sinema nan tout Ayiti jounen jodi a pou pitit ou oh lord pitit ou se moun tankou m men pou pitit ou al fè yon fim sendomeng kay vwazen an malerezman li jwenn lòt nan bann ti moun ki afranchi an bann atis nou wè yo m pap site non men se tris menn atis se tris. Sa vle di pèp la ap sipòte sa? M ta renmen pitit Sweet Micky yo pa pote prezidan. Nou mete Jovenel menm si n tiye l sou pouvwa a. Al fè grand premyè sa a kounye a pou moun Site Solèy yo pou yo ta de. Moun Vilaj Solidarite, moun Bèlè yo, moun Dèlma 33 yo, moun Petyonvil, Laboul, moun Latibonit. Kounye a. Pitit sweet micky al kale kò yo Miami epi ou wè gen bann malerezman nou gen esklav mantal kap al sipòte sa. Ou al fè fim nan sendomeng sa ooh m pa konprann bagay sa menm menm. Apre sa pou wè ki kot fyète a ye se ayiti n pran n prije l mesye nou prije l. Ou fè fim nan sendomeng. Ou pa ka al fè l Ayiti epi ou vin pase l nan peyi etranje kounye a w ap fè moun achte l. E sa k bèl la l sold out. Bon, mwen m toujou di m pa p fè inite dan la medyokrite. E jan m ap di a, m ap repete l ankò, gras a Dye m pa nan bezwen, gras a Dye yo pa ka achte m, gras a Dye m pa gen lajan petro karibe nan men m. Men sa k tris lan se ke se moun ki pral joure la a. Moun ki pral pale anpil la se moun sok nan bezwen, moun ki vote pou mil goud. Son lojik map fè avè w. Koman fè pa pote prezidan? Men, sou pat bezwen prezidan, pa al, pa al, pa al nan, pa al, pa al vin nan, mwen, pa anmen de peyim. Pa al bay peyim dwèt. Pa pa prezidan, li pa ouvri yon sal sinema. Sal sinema la, mezanmi, nan chak kwen kote w pase nan Montreal la, chak ti vil la gen 2-3 sal sinema. E bay sa e pa leta k fè l non. Gen yon sal sinema Montreal, gen yon konpayi ki rele Guzzo. Se yon italyen, li gen l tout kote wi. Sa vle di, Boss Ben pa gen 5 zanmi la, ou pa gen yon vye Master B, yon vye Johnson Napoleon, yon vye Doktè Peterson, yon vye Doktè Jameson Pierre Louis, yon vye Darla, yon vye Roro Gonaïves. Sa vle di la m pa gen yon vye Chef Carlos la. ki ka louve, ki ka pwouve 10 sal sinema men nou pa bal chans paske nap bat poun tiye l. Sa vle di on peyi pa kab soufri konsa mesye. Mwen si m te fanmi moun sa yo, yow m tap rantre tèt mwen. Nou fin fè sa n vle nan peyi a, kounye a nou pa ka fè fèt Ayiti ankò, nap fè fèt la Etazini, nap fè l Lafrans, men banm di n, nap fè l Kanada, banm di n, nap fè l Sendomeng. Malerezman gen moun ki pap konprann sa, mwen menm m wè se triste. Tout moun ki kosyone bagay sa, tout moun ki al ladann, ki sipòte l, nou kraze Ayiti, nou detwi peyi an tou. Sa vle di ki sa? Pa gon sal sinema pou pòv malere Ayiti yo. Pa gon sal sinema pou moun ki te vote yo. Kounye a pou pitit Sweet Micky, fè fim yo kote yo fè grand premye a la miami kote al fèl sendomeng wè bann moun kolonèl richèl kèt mesye oh oh sa vle di sa la ou bezwen li konn li pou konprann li sa m di an la ou bezwen sou sa ayisyen ou ye. Menm si w te rayi Boss Bens man, menm si w pa t janm vle wè m, men m pale pou ou man. Se yon lojik li ye. Papa w pa ka fè tout tan sa a. Li fin prezidan, li met moun li. Men yon sal sinema man. Mwen m ka ouvè yon sal sinema pou kò mwen man. Yon sal sinema, konbyen kòb sa pran? Nèg yo fout kraze peyi a, gen yon sal sinema yo fè, yo pa menm inogire l. Yo fin kraze peyi a. Kounya ou paka viv ladann ankò epi kounya yo ap kale kòw Maami m pa gen anyen pèsonèl m pa gen anyen pèsonèl avèk fanmi Sweet Micky men si w vin prezidan m ou pa regle anyen hey ou dwe m ou dwe nasyon an ou dwe tout moun m pa gen anyen pèsonèl M pa gen pwoblèm nenpòt lòt nèg ka fè l, Bossbene te ka fè l, mwen m pa nan politik, m pa nan anyen. Men kòman, an n konprann, Ayisyen pran frè m yo, m pa gen anyen, m pa p preche lahèn, m pa fè bagay sa. An n ap fè lojik. Sa m ap di an la a, tout moun ta sipoze ap pataje sa a. Sa ta sipoze fè it pou rantre nan lespri nou, èy, Koman w fè pa pote prezidan pa ouvri yon sal sinema mesye Sal sinema man Kounye yon Michel Hilaire pa ka al ouvè sal sinema Ayisyen ka fè siksè deyò l pa ka fè siksè anndan Nou bloke l mesye Yon sal sinema man Lè m leve Imperial nèg gen ti mennaj yo y ap mennen m Mezanmi an n pran lojik Sweet Micky m konnen w pral gade l Pitit ou yo t fè fim nan mesye m konnen n pral gade sa M pa gen anyen pèsonèl avè nou An n reflechi pou Ayiti mesye Ann reflechi menn. Pou papa w papa w fè tout tan sa menm yon sal sinema ou pral di m li pa minis kilti men zanmi ayisyen depi depi an ayiti depi w prezidan se ou k dirije tout bagay pa gen 3 pouvwa vre se yon sèl pouvwa k gen se nou k kontwole mesye sa vle di ke nou tout stad Laurent Lamothe te dwe fè yo la nou pa t ka ouvè yon sal sinema. Koulye wap gade Laurent Lamothe kap ka lekol, kap fè bagay li bezwen al prezidan ankò. Mesye nou salòp mesye. Mesye nou sal mesye. Mesye nou fout sal. Defwa mwen rete mdi what the fuck. Poukisa Bondye fèm nan peyi sa menn. Bagay yo nèvan menn. Pou gade pou ou dim ou prezidan Haiti menm potoprens nou paka retire fatra ladann mesye. Nou pral dim se blan, se kanadyen, se ameriken. Men pa e se nou. Se nou menn. Sa pa gen anyen pou lwa politik. Kòman w konprann ke kòm si pou yon sal sinema n pa fè, kounye a pou m ta fyè m pral sipòte Bigo. Mesye bann vòlè, bann chyen, bann vye moun, bann esklav. Kounye a pou ta konprann ke sa pa gen anyen pou l wè ni Bòs Bens, ni kretyen, ni pwotestan, ni vodouyizan. An n fè yon lojik. Si konsyans nou pa repwoche nou kilè nap moun kilè sa nap fè ak peyi sa misye. Pou weekend nan la pou gade pou wè pou pitit suite Micky yo papa nou pa fou règle yon mèd nan peyi a. Yo bal yon lamò kòd pou fè stad. Yo bal yon bal kòb pou mete lanpadè kot bagay sa yo. E ou liye pou nou ta wont nan figi moun se nou menm bann lòt atis tankou Gad Rutshelle. M konprann nou gen talan men yow ou pa kab sipòte sa menn. Yow se kòmsi nou dakò epi yo pran nou tankou esklav. Mesye ann serye, m pa nèg kap preche vyolans, yo fè nan, men ann fon lojik. Kòman Sweet Micky santi l li nan yon sal Miami? Pandan ke w fin prezidan yon peyi, ou nan yon sal Miami, chaje moun kap gade fim pitit ou, ou te ka nan Channmas tou. Ou te ka al Site Solèy tou. Kounya kisa nap fè la. Nou fite nou nal fè film nan sendomeng. Apre sa kote n vin pase n miami. Bas benz ou egri. Bas benz pase yo pa envite w. Yo paka envite m. M pa fè inite dan la medyokrite. Sa a la menm fanmi sweet micky ta sipoze vin pataje video sa a wi. Mwen ka sezi pou wè gen de moun la oh misye rayi mwen. Non m fè lojik. Wè m pa janm pou preche yo, fè tankou wap gade ti vagabon Canada kap vin di bat bravo pou la jenès ki tap di, imajine w misye di prezidan Jovenel fin mouri, map gade yon ti video kote misye di oh yo te sipoze pran kadav li al mete nan prizon. Ou pa pale konsa. E nou stil ap nap follow l. M pa konsa mwen, m pa preche vyolans. N ann fè lojik pou chanjman. Si n bezwen devlope Ayiti fò n kòmanse l nan may nou. There is something, something is wrong. Kòman fè la ou Miami, ou ta renmen al Ayiti menn? Ou ta renmen al Ayiti? Ou ta renmen al envesti nan peyi ou gen yon timoun 25 an, 30 an, yo ap envesti Sendomeng? Nou kite peyi a bay kidnapè. Nou pa regle yon mèd nan yon peyi menn. Epi pou w gen kouraj pou pran yon kat pou al sipòte pitit Sweet Micky ki fè yon fim Sendomeng, ki al pase la Miami li pa ka al pase l an Ayiti. Bòs Ben sa w ap di m la men m pa t voye Sweet Micky prezidan. Kite moun ki ka dirije peyi a dirije l. M pa gen anyen pou m wè pèsonèl. Men ann fon lojik la. Reflechi. M ta renmen w reflechi avè m. Kòman w konprann papa w te prezidan yon peyi? M pa pral nan bagay lajan petwokaribe. M pa mwen m pa lajistis. Papa w prezidan yon peyi pandan senkan. Li mete jovenel. Epi kounya sa w fè wap fè yon film sendomeng menn. Epi ou vin pase la miami. M ta renmen al fè yon grand premye site soley. Moun site soley pa moun yo ye. Moun raboto solino e pa fout moun yo ye. Moun ki nan geto e pa moun yo ye. Epi ou wè gen de moun la a ki pa ka al Ayiti paske peyi pa bon. Ou mete rad sou ou pou al sipòte sa a. Oh Lord! Pou al sipòte sa a. Ki lè Ayiti ap chanje? Ki lè Ayiti ap chanje? M ta renmen pou nou di m ki lè Ayiti ap chanje? Jounen jodi yo ka di a Bòzin wap fè djòlè wi m nan Maserati sa a papa m pa janm fè yon jou nan pouvwa wi m ka moutre yo m sesi sela m pa gen fanmi m nan pouvwa m pa gen lajan pouvwa nan men m men yon pitit Michel Martelly yo le fèt ke papa nou yo akize l nan wadèvè yon nèg tankou Laurent Lamothe sa n pèdi sou rezo sosyo mesye nou te sipoze nan mawon wi si n tap reflechi moun sa yo Sweet Micky kap mache jwe pitit kap mache fò w ta wont wi fò w ta wont wi. Pa gen fyète la non menn. Nou fout pou yon peyi pa gen kilti. Kòm ou konnen an Ayiti pa gon sal sinema mesye. Kanada, Etazini e pa leta nou k fè sinema. Se moun sa vle di ayisyen k ap gade m la kounya ou anba live la la a. Ou pa gen 100,000 dola la pou w fè yon sal sinema. Bòzbens ou pa gen ase kontak la pou m rive latibonit la pou m gen 10 sal sinema. Menm nou menm ankò nou kap tiye m. E nou kap detwi m. Konn sa m di tout zanmi m gen yo ki rich la. Master B la ki gen 4 kazino la Florida l pat ka al mete kazino nan tout Ayiti a. Eske nap bal chans. Li gen kontak yo tankou tout moun ki gen kazino yo. Nap tiye l. Men peyi sa a kilè lap devlope. Kilè lap nan men konn kilè lap devlope. Map di w, Falo m, Bondye vo tande sa. M pa gen la hèn nan kè m kont moun. Men m ta renmen peyi m devlope. Lojik lan ki sa l ye? Si papa w fè 5 an la l pa mete yon grenn sal sinema. Epi w pran lajan, m pa konn kote w jwenn kòb sa. W al fè fim Sendomeng. Epi w gen yon bann lòt atis. Yon bann moun ki san konsyans. K al sipòte w. Something is wrong. Non sèlman w jwe nan fim nan, ki rele vakans lan. Apre sa ki kote wal pase l zanmi. M pap janm wè yon ameriken fè yon film la papa l te prezidan epi ki kote l pral pase l. Li pa pral pase l nan yon lòt peyi li pral pase l nan peyi l. Ann fè yon lojik m pa di moun fè vyolans rayi moun men gen yon jan w te ka voye repons bay tout moun wi. Gen yon jan ou te ka voye repons ba yo wi. Pitit Sweet Micky la a paka fè nou sa. Sweet Micky kòman ou santi ou menm ki ta al sipòte tenten sa a kòman ou santi ou? Son kesyon de valè, son kesyon de fyète Mwen menm m di w m pap fè inite nan medyokrite M ta renmen nou kòmanse pran konsyans Pa vin di m o e blan an pa vle pa vle ou pa vle m pa janm wè yon blan ap boule kawoutchou M pa janm wè yon blan ap detwi moun mwen menm se ou menm ki pa vle Pa vin di m o nan de depi nan ginen nèg pa rayi nèg e pa vre Si depi nan ginen nèg te rayi nèg kòman n fè pran endepandans nou? Se paske nèg te met tèt ansanm ak nèg. Men yo divize nou pou yo renye. M pa ka, m pa ka pran sa. I'm sorry guys. Lè w sipòte moun sa yo, ou sipòte pou kraze Ayiti. Nan peyi serye, ou wè ansyen prezidan la Frans nan la, yo akize l la, yo kondane l pou fè 1 an nan prizon. Nan peyi serye gen pou poun fè peyi fòn gen mindset nou. M pa ka egri de moun menn. Ke w vle w pa m pa gen zanmi m ki dan petro, m pa gen zanmi m tout sa m fè m fè l avèk konviksyon m. M kwè nan sa map fè a e m pa la pou m detui. M pa nèg kap di m gen 18 pyès kay kap fè tenten. Gon zanmi ki sot di m la bòz men san li ap fè yon video ban mwen, misye di an amerik pou w popilè sou rezo sosyo fò w fè tenten, fò w pale tenten. Men En Chine, c'est le contraire. Fò moun nan di pou ki sa map follow misye. Pou ki sa map tande. Ki sa l ka ede m konstwi. Guys. Ou pa ka di de m konnen anpil nan nou nou fake popilè. Nou rive pa aksidan popilè. Pandan nan aksidan popilè epi nan follow moun konsa konsa. Pou nèg la popilè lal kanpe lal li joure manman bòsbens li di bòsbens se vòlè bòsbens tiye moun nou falo l li paka konsa ann fon lojik se vre ou ki se pitit 8 me ki reflechi kounye a pandan wap gade mwen la eske kòman w santi w papa w prezidan ou pa bezwen ap vin di m e papa w ki pat dwe fè m pa benyen konnen papa w fin prezidan ou te bezwen konnen w bezwen fè fim aranje nou sa vle di papa w prezidan. Jiska mentnan la pa gen yon sal sinema mesye. Sal sinema menn. Pa gen distraksyon. Pa gen anyen nan yon peyi menn. Menm si w te renmen Sweet Micky ou renmen mizik li an n fè yon lojik avè m. M ta renmen w fè yon lojik avè m. Pa ba w prezidan li mete moun. Mesye pandan 10 an nou pa fè yon sal sinema. Epi nou pran lajan an nou pran lòt atis k ap sipòte nou al Sendomeng mesye. Yon peyi nou fè plis ke 22 zan ap okipe. M ap gade ti Jeff podyab. Gam bann moun yap toujou rete ti nan ti mantalite yo. Pase yo gen lespri malerèz. Mwen menm gen yon lespri grandè. Mwen menm m frekan. Lè m di w m frekan an m konn valè m. Lajan pa fè, pa fè, pa ka achte m mwen menm. De tout fason moun ki konnen m konnen ke ki kòb pou menm si la frans ta peye tout dèt. li te dwe Ayiti yo pou m ta jwe nan yon fim avèk moun Mateli se yo m jamè. E sa k fè m diferan. M pa gen anyen pèsonèl avè yo. Se moun yo e se Ayisyen. Men, ann serye. Ann serye menn. M pa p fè politik. Men, kòman ou konprann lè ou chita Miami la ap kale kò ou a ou ap pase yon fim Ayisyen fè e riske nan fout peyi ou menn pa fout gen yon sal sinema pa pòte prezidan. An sa vle di la ou wè anba live sa la menm fanmi menm mèt Michel Martelly paka vin kòmante mal la non Ann serye mesye nou kraze peyi a E pa la hèn ki pral sove Ayiti menn An nou reflechi E pa detui yon lòt ki pral sove An nou reflechi èske l lojik daprè ou menm Papa m Fè m ka di 10 zan prezidan, pa gon sal sinema, kounye a m al fè yon fim ki rele vakans se la Miami, mesye nou pa wont nou pa fout gen peyi menn. Nou pa gen peyi, nou pa gen peyi menn, n ap imilye pwòp tèt nou. Si w dakò ak sa m di an, si w vle pran konsyans, sèl sa pou w ta ekri la, ekri konsyans, epi pataje bagay sa a nan tout kote pou yo bloke w. M pap preche vyolans. M pa gen anyen pou m wè nan politik de sa m ap di an la. M ap fè yon lojik. Menm si w te renmen m bake, menm si w renmen m bake, m ap pale pou Ayiti. Jodi an m pran vwa Ayiti tankou yon moun k ap di m, Michel Martelly, poukisa w fè m sa a? Ou pa fon sal sinema. Ou fin prezidan pandan 5 an. Pitit ou. Ou mete jovenel. Menm si nou tiye l. Bondye wè nou. Nou fè konplo nou. Kounye a pitit ou ap fè konplo sou do m toujou. Non m se ayiti. M pa ka pap ankò non. Pou lajan. Lajan m. Al kay vwazen an fè fim. Nou pran lòt ti ti pitit mwen. Nou fè fim. Nou pa ka vin menm pase l nan geto a. Nou pa ka vin pase l lakay mwen. Nou pran san m. N ap al pase l nan Amerika. Kòman nou santi nou? Se Ayiti k ap pale avè w. Ou menm ki t al sipòte bagay sa a, kòman w santi w? Haiti m ye wi. M se manman w. Haiti wi m ye. M konnen w anvi vini. Ou pè pou yo pa kidnape w. Ou anvi vini. Peyi etranje a deranje w. Ou fin bati kay ou. Ou fin pran retrèt ou retired kounya. Ou nan fredi Canada. Ou nan fredi New York. Ou Boston ou ta renmen vini m anvi wè w tou wi m se manman w Ayiti men pou kisa w ap sipòte sa m konnen gen anpil nan nou nou kite lontan nou fè kòb nan peyi blan nou ta renmen vin envesti wi m ta renmen kontan wè nou wi m konnen gen nan nou n ap sonje lontan lè n leve n konn ap pran ti kafe nou epi nou konn ap li jounal nou. M sonje nou. Men pwòp frè nou detwi m. Ou menm k ap sipòte bagay sa yo. Nou ka chanje. M rele Ayiti. Silteplè, sispann ap di depi nan Ginen, nèg pa vle wè nèg. M se manman w Ayiti. Silteplè, e pa blan, e pa etranje a k pa vle m avanse. E pa etranje a k pa vle m bèl, mwen menm Ayiti. Se pwòp nou menm ki pou pran konsyans pou n konprann ke. sou drapo a Catherine flonte koud la li di rezilta a ladann li di linyon fè la fòs yon jou nap konprann ke ou gen dwa pa renmen avèk sa frè w sa w fè men konnen ke nou gen menm manman sispann fanatik moun reyalize ke ou se fanmi linyon fè la fòs la se li pou nou pratike bèlmè pa manman Etazini, Kanada, Sendomeng, Brezil, Chili. Ou konnen menm si w fè siksè la yo, ou bezwen vin jwenn manman w. Sèl Dieu est les imbéciles qui ne changent pas. Ou pa Bondye. Andy, ou pa enbesil. Si yo fè l, nou ka fè l tou. Ann sispann preche layèn. Ann preche linyon. Nou te fè l deja. Se vre yap fè n peye men paske nou vle woy se vre yo vle fè n peye pou sa nou te fè men se nou t vle peye yap fè n peye paske n se premye pèp nwa ki di non a pi gwo mache te gen ki le esklavaj e nou t vle peye si n pa vle peye si n pat vle yo pa ta ka fè n peye se nou menm ki vle peye misye to konprann sa. Lè w kwè nan tèt ou, pa gen moun ki ka jwe nan tèt ou. Ou kwè nan tèt ou, pa gen moun ki ka jwe nan tèt ou. Sispann ap valorize bagay ki pa merite valè. Ann ankouraje sa ki bon, ann ankouraje tout sa ki pozitif. Non pa m, se Jérôme Jéribens Boss Bens. Yon jou l ap jou pou Ayiti, ann pran konsyans. M mande padon. a anpil moun ki sòt. Mande padon a anpil moun ki gen san esklav toujou. Mande padon a anpil moun ki tande yo pa konprann. Mande padon a anpil moun akoz de rezo sosyo a yo panse yo tout ka pale. Mande padon pou anpil moun ki rayi pwòp tèt yo, yo pap janm ka renmen Ayiti. Yon peyi pa fèt nan jwèt. Mande padon pou anpil moun k ap vote moun pa sansasyon, k ap vote pou mil goud, k ap vote, ki pa menm konprann sa y ap fè. N ap di menm jan avèk Jezi lè l te sou lakwa, Papa, Papa, padone yo, anpil nan yo paske yo pa konn sa y ap fè. Men yo pa konprann. Men yon jou w a ouvri zye yo. Non pa m, se Jòm Jèbens. Boss Bens. Rete pozitif. Si yo fè l, nou ka fè l tou. E m tou di ou, ou menm ki ap gade la, ki vini kon bagay negatif, e pa fòt ou. Se paske ou gen yon motè esklav. Yon motè sal. Yon motè t pap moun. Paske at the end of the day, lè w pa renmen yon moun, ou pa follow l. Se tris, ou toujou ap swiv moun nan poukisa si w se moun si w se moun ki gen konsyans ou pa follow moun ou pa renmen le fèt ke w ap follow l pou vin di tenten ou pa moun ou son rès moun ou son fake moun ou son moun san konsyans menm si son fake paj ou fè men si w te gen konsyans ou ta di yo poukisa m fè yon fake paj m ap follow yon moun pou m vin joure anba l waw sa vle di ou son ti chyen ou son moun. Kochon manje santiman ou nan pou kann paske hey mwen menm m pa follow moun nan m jis pa swiv li si w wè w ap ekri la si w ekri yon bagay negatif la di tèt ou w ap tande sa m son ti chyen m son moun ki manke moun m son mousse moun m son rès moun m ye sinon m pa tap swiv misye ankò. m tap jis unfollow l m patap swiv li li patap enpòtan si w wè w kap swiv l pou vin joure ou pa moun sa vle di moun sa li ret nan lespri w lè w al dòmi ou wè l nan rèv men poukisa w follow l m ta renmen w pran konsyans di m vle moun depi m pa renmen moun nan m pap follow l m pap vin anba live li m ta renmen w di sa di tèt ou m vle moun di tèt m m sanwont twòp men poukisa m pa renmen misye poukisa m anba misye yow. Di tèt ou yow eske m pa moun fwape lestomak ou di eske m moun Sak pase m la m sanwont di tèt ou sanwont ou pa renmen moun nan pa follow l zanmi pa swiv li pa vin joure se vre konsyans ou irite se nòmal sa moun nan di an deranje w paske spirit pa w twò negatif twò sal se nòmal se fènwa w ye limyè annik bri bo li deranje w. Men hey bay vag Le fèt ke w vin anba paj moun nan ou bay moun nan valè Le fèt ke w vin joure moun nan ou di moun nan pi gwo pase w Le fèt ke w vin ou vin la pou ap kritike titititi Se paske ou di gyèt mesye m pa moun Ou ka moun Ou ka moun Ki pouvwa? Mwen lèm fin fè live yo, m ale. M fin bay mesaj la, m vire do m. M pa menm konn sa kap di. Men le fèt ke w vin jape ou menm anba live la, ou vin ekri, se kòmsi w di a, banm, banm eseye sa ti et moun nan. Men, ou janm wè Buzz Mens ap kòmante anba bagay moun? Si m pa kòmante pozitif, ou ka chanje sa. Sispann kòmante bagay negatif. Li pou al kòmante anba bagay moun, sa vle di moun nan pi gwo moun pase w. Non pa m se Jomjebens, Buzz Mens. Si yo fè l. men ou ka fèl tou m swete ou konprann sa Jezi pi fò love you guys an nou pran konsyans yon jou lap jou ale.